OPVN vle di kisa? Òganizasyon Pèp Vanyan ni. Ok, li pran nesans nan ki dat ankò?
11 septanm. An septanm.

Konbyen patisipan n genyen pou fèt la la fèt? Pou fèt la reyalize konbyen moun ki dakò kontribye? Ok rapèl map fè pou nou ou mèt fon ti chita mèsi pou bòn volonte ou gen 92 moun nan gwoup la gen 8 ki abandone yo repetel la gwoup la pran nesans 14 septanm 2021 tande gen 34 moun ki dakò poun fè sa ou wè kap fèt la. M swete nou kenbe sa pase pou pwochèn fwa yo di l pou nou ka konnen. Ok, aprè midi a m deside pale nou de yon maladi ki rele varyòl de senj. Varyòl de senj lan li gen non li avan li te rele Mpox. Yo te dekouvri l Dànmak an 1958. Men premye kote yo te jwenn li se Louis Pasteur ki te fè yo konnen l avèk yon timoun 10 an ki te genyen manifestasyon sa. Kijan maladi sa vini nan peyi a? Se 2 moun ki ale nan yon lòt peyi ki vini avè l, son maladi enfektyez. Enfeksyon sa li manifeste kòman? Moun ki genyenl lan premye sa lap genyen lap gen yon bouton leve bò bouch li kòm nou konn wè nou di e se yon moun ki anvi bow wi se fyèv ki pete nan bouch ou se pa sa se yon viris li ye li sòti sou fòm sa si gen moun ki al niche bouch yo ak bouch lòt moun yap pran maladi sa. Pase moun nan lèl fin genyen lap gen gòj li pa ka vale tande lap vin gen yon gran feblès lap gen fyèv aprè sa aprè bouton ap soti nan vizaj li men l yo pral kòmanse genyen bouton lan pye l kijan nou konpare l isit li manifeste menm jan avèk sa nou rele saranpyon an Saranpyon won li diferan de woujòl la. Sa nou di ki woujòl la li pa woujòl vrèman. Ok. Woujòl la li leve tou piti piti piti. Nou konfonn li nou di se saranpyon. Poutan e saranpyon an se sa ki leve gwo ki fè yon klòb. Si ou pete l li pi ka gen yon bagay egzakteman. Nou tout genyen sa ki rele woujòl la lakay nou. Joseph Pierre la kay tout moun lap domi lèm di lap domi lè w te timoun si tout fwa w pat gentan genyen leve pou l kite mak sou ou lè w kòmanse ap bese an iminite lè w kòmanse ti granmoun lap sòti sou fòm zona sa vle di lè w wè moun nan genyen zona se paske l te genyen woujòl ribeyòl la vezèk vè a ki te la kap somere ki resòti. Kounyela a, ki sa yo di de varyòl de senj la? Se yon maladi ki te la, ki tap dòmi jan m di l nan, yo mite l. Pase lasyans ap evolye, moun yo ap chèche genyen peyi a pou yo detwi nou lè ras nwa. Ki sa yo fè? Yo antre nan laboratwa avè l, yo fè l sou yon lòt fòm kounye a. Li vini pi sovaj. pou l ka detwi nou pi rapid. Kounye a, lè nou pran maladi sa a, mwen di nou ki jan n ka pran l, se de ti bèt ki sovajman, pa egzanp, moun ki konn fè fouraj nan min yo, nan twou sab yo, moun ki konn al lapèch, al chase, chase e chat pou yo manje yo, se yo k pi ekspoze avèk moun ki nan laboratwa yo. Kijan? Chat la son animal a san cho li ye. Rat la menm jan. Mangous la menm jan. Kounya bèt sa yo ki kontakte avèk viris sa, si yo mòde w, y ap ba ou l. Lè ou genyen yon a twa jou pou premye siy lan parèt. Lè manifestasyon sa parèt, kounya ou ka kòmanse santi ou fèb anpil, ou gen fyèv, ou gen yon Ti difikilte pou leve pase wap gen doulè nan manm yo, doulè izmeyit. Ou tande m? Wap gen tèt ou kap fè w mal anpil paske la viris la kontan andedan w. Yon viris rete yon viris. M pa konnen si nou te konstate jan covid 19 la te pase, si maladi sa antre lan peyi nou ki se Ayiti, nou pa menm gen. M pap prete vwa m pou m di sa paske m la kòm pèsonèl. M plis ekspoze paske premye moun k ap jwenn ak moun nan se mwen l ap ye, aprè sa pou swivi a fèt. Ok. Moun nan, lè sa a w ap mande l si w wè moun nan gen siy ak sentom sa yo m di yo, w ap mande l pou l mete yon mas. Poukisa? Paske tout sa k soti anndan l ki se biyo l kontamine. Kontamine kijan? Krache l pa bon, irin li pa bon, suè l pa bon. Tout gen viris la ladan l. E si ou menm ou an kontak avèk tout sa ki soti lan li yo, ou s on moun ki ekspoze pou malad menm jan avè m. Ok? Epi tout pow ka gen bouton yo tou mwen di 1 a 3 jou men menm jan tou li ka pran 5 a 21 jou pou maladi a antre sòti ok peryòd antre a li gon tan poul antre gon tan poul afebli sistèm nan sa yo fè gen yon sèl vaksen vaksen an rele enva. Wap bay manti non. Envamin Bavaryan Nordic se Canada selman ki genyen l. Sa vle di si moun nan malad, si ta gen yon flanbe la an varyòl de senj, se sèl Canada k ka di bon lap fabrike plis de vaksen pou ede nou paske nou menm nou pa konn fè vaksen. Kisa ankò? Mwen di nou ki kote yo te jwenn li premye fwa, se Louis Pasteur yo te jwenn li nan enstiti l la. An 1885, yon timoun de 10 an te vini ak siy ak sentom sa yo epi nan rechèch laboratwa yo vin wè ke se varyòl de senje. Maladi sa yo se maladi depi yo antre lan peyi w, otomatikman MSPP e OMS mete yo sou siveyans epidemyolojik. Siveyans kòman? Yo pase, yo ba w de. Endis, yo fè fòmasyon, yo depanse lajan pou fè fòmasyon pou moun pou yo tou. Men, depi w wè moun sa yo vin konsilte nan dispansè, nan sant de sante, nan klinik, nan lopital, fòk ou rele MSPP pou yo vin pran spesimen, voye nan peyi ki konsène yo, pou yo fè suivi pou moun sa. Paske. maladi sa ka transfòme an fòm grav. Ok. Li genyen yon vaksen. Vaksen an yo pa ba tout moun li. Yo kite w pran maladi ou devlope iminite kont li. Men moun yo plis bay li, se moun ki ekspoze tankou teknisyèn de labo yo, yo an kontak souvan avèk viris sa. Yo bay premye vaksen an. Li te pale n kòman l rele. Lè yo fin bay li, moun nan gen 2 doz de rapèl ke y ap ba li chak 10 an. Sa vle di, pandan 20 tan, si moun nan la ankò, y ap ba li yon premye vaksen, yo ba l yon dezyèm doz apre 10 an, 10 an ankò, yo ba li yon dezyèm doz de vaksen. Kounyela, lè moun nan malad, kijan ou ka fè? Nou menm nou pap ka fè trètman an. Gen yon sèl antiretwoviro yo ka ba li, men w ap ba li analjezik. W ap ba li paske l ap gen doulè nan misk li yo, l ap gen gwo tèt fè mal, l ap gen gòj li ki yo ki anfle, dyamitdal li yo anfle, li pa ka vale. Depi w wè l konsa, w ap ba li Ana jezi. Wap benyenl pou desann pyèp la. Nou pa pral nan pete bouton sou moun tanpri souple. Bouton sou moun atansyon. Ou riske kontamine tou pase ladanl gen sekresyon. Se kite bouton yo seche pou poud la tonbe pou po moun nan vin natirèlman janl ta dwe ye. Ou ka achte krèm pou pase pou edel pwoteje poul.

Se vitamin se yo pou n pran pou nou bouste iminite nou. Se manje byen, dòmi byen pou nou pa fatige. Moun k ap pran alkòl, fimen anpil, lè w gen viris lan, ou plis repoze paske l afebli w. Lè l afeblisman m di nou, se manm yo p ap ka kanpe, fyèv la. Si w se yon moun ki te deja malad, deja w konvalesan, ou pi fasil mouri. avèk maladi a. Maladi a ka konplike lanmò w paske si l sou wout li jan m di n nan la li rive l jwenn ou, ou te malad deja l ka konplike lanmò w elan konplikasyon an fasil ale. Tande byen, kounyela sèl anti-retroviwo k genyen an se, kòman l rele ankò?

Èske n tande byen sa m di a? Nou pa tande? Ki sa n konprann nan sa m di a? Byen tande ke nou pa tande. Nou tande, èske nou konprann? Ki sa n konprann? Sa vle di ke yon lòt fwa ankò nou ka gon pouse kote tout moun oblije mete mas. Si maladi a gon flanbe ki fèt na di, yo ta di yo twouve yon ka Miragwàn, tout moun sou zòn sa yo sou siveyans Wotimeyan pou yo mete mas. Pase lè moun nan ap pale m di m gout lèt krache k ap vole po siy oubyen m pa konnen lè di moun nan ap farinen an, si l farinen nan vizaj nou, nou se moun ka ris. Yon lòt bagay ankò, si yo jwenn mwen genyen varyòl de senj lan, y ap mete tout moun ki nan anviwònman m yo an karantèn. E si yo jwenn genyen ki malad, y ap oblije izole moun sa a pou pa kontamine rès moun yo. Epi pa janm fèt, gen moun ki malad la ki pa se kòm. lajan monnen la ki fè kowonaviris yo la k ap flannen sou nou, nou pa konnen. Paske l pa tonbe. Menm jan tou, si tout fwa nou ta wè lan anviwònman nou moun ki gen siy ak sentom ke m sot di la yo, moun nan di w li gen gwo tèt fè mal, li gen gòj li k ap fè l mal, li gen yon bouton ki leve la bò bouch li, li di w mis li yo ap fè l mal, fòk ou mennen l kote ki pi pre. Pase ba yo, moun yo gentan pase la ka sa la nou pa menm sispèk li de anyen, nou jis ba l medikaman l al lakay li, li benyen pou fyèv la, li pran parasetamòl la fyèv la tonbe, li fè tout sa l konnen l gouyite l san l pa janm pwoteze l epi lòt moun yo ki nan antouraj li a gentan ap manje avè l, rès manje yo kite li manje li, y ap manje pase bay la ki sa l ye. Menm pou maladi k rele H pylori a, ou konn tande moun nan genyen l, timoun sa si l ap manje l mete ti kal nan bouch li timoun nan genyen l, ou pral di kouman timoun nan fè genyen l? Men se gout lèt kracha yo ki pral bay timoun nan maladi sa. Mwen di nou sa pa konfonn li avèk.

Kote ki gen paviyon prale pou yo fè tchèk pou ou pou yo ba w anti refou. M panse se tout sa m te genyen, m ap fè yon ti rekapitilasyon. Tout fwa yon moun nan kesyon m ap poze yo, moun nan, e sa fè m pa long, se fèt ki genyen pa gen anpil m pale anpil la, se. Men eta nou ye, n ap fete aprè midi a fèt 3 zan, menm si n se yon ti bebe k ap grandi lan OPVN, nou gen 3 lane, nou ka mache pou kont nou, n ap fete, se dans, se blag, se enjoy li ye. Mwen pral poze 5 kesyon, yon moun ap chwazi tèt li, li kanpe, paske mwen pa vle tounen ak sa m pote yo, pou moun nan pa pran l. Mwen tout moun tande sam te di yo tout moun panse ka di sam te di yo e si yon moun pa tande tou pa gen okenn moun nap pral di bon li pat konnen nou ka pat konnen konbyen tan OPVL nou genyen nan ki dat li te pran nesans konbyen moun k abandone konbyen moun ki deside pete Sam m pa gen pwoblèm avèl paske nou tout pat la nou l potko tande men kounyela nou tande sam sot di ap pale pou tout moun tande tout moun konprann paske se kreyòl m pale mesye moun kap kanpe a kanpe epi li dim li prè pou reponn kesyon dakò mèsi pou ekout nou mèsi pou atansyon nou. Anfen se sa wi m di. Mwen di tande, tande byen, tande byen wap tande nan m byen kontan mèsi pou kesyon an nan po ak po mwen di w tout sak soti anndan moun nan pi yo swè m te pale de sa sa vle di si w nan fwote sou moun nan wap pran l lap krache nan figi w wap pran l ou pral jete pipi a pou li ou wap lave men w wap pran l lan sèl li wap pran l si wap kouche avè l Wap konprann melanje likid yo wap pranl e moun ki ekspoze yo souple tande byen sa map di an ou fè ou bay an plis fon ti chita moun ki ekspoze yo mwen di se pèsonèl ki lan teknisyèn de labo yo moun ki travayè seksyèl yo travayè seksyèl yo se moun ki lan bwat de nwi yo ki ap frekante plizyè gason paske moun nan gendwa malad li pa konnen lap ou konprann avèk fanm ansent paske fanm ansent lan li vilnerab sistèm li gentan afebli li ka bay timoun nan lò akouchman lè lap pouse pitit la mete deyò nan likid amyotik la timoun nan ka pran viris sa kounyela pou kisa si tout fwa nou gen moun nan anviwònman nou k ansent ki rive sou lè pou l akouche l oblije mennen l kote ki gen yon sant de sante ekipe kijan paske lè moun nan konsa yo oblije fè l seksyon pase nan pasaj nan filyè jenital la l ap bon ti likid kanmèm ti moun nan ap veye nan likid la l ap bon ti bagay kanmèm menm pou veve VIH yo se menm bagay la pase lè moun nan veve yo mande w pou fè akouche yon kote ki ekipe Pou evite se ou e transmisyon manman pitit ok paske nou konnen menm lè gon tan kap fè se yon konvèsyon men an atandan ou evite ke ti moun nan pa kontamine wi yon lòt kesyon pa gen moun kap poze kesyon.

Leptospiroz se maladi lè moun manje rat li pran l. Pase rat la depi l antre lan kote gen pa konnen farin, diri nenpòt sa w gen an premye sa l fè li kontamine. Anvan l manje li poupou, li pipi. M pa konn si n konn sa. Depi rat antre yon kote sourit premye sa l fè li kontamine espas li a. Moun ki konn pran plezi k di konsa ah m retire pipi rat la m retire kote l twalèt la m manje rès la sa vle di ou son moun ki ekspoze pou genyen maladi sa pase rat la son bèt nou konn kote l viv nou konn sa l manje nou konn sa l manje de ki sa l viv Pase gen zòn bòy si ap di moun manje rat. A vle di moun sa yo se de moun ki ekspoze pou yo genyen varyòl de sinj. Gen moun ki renmen chat, lè desanm moun nan konn veye chat vwazin nan la, yo kenbe l pou yo manje. Yo jwenn e manbouyan, yo manje l. Y ap chache m pa konn ki sa, yo pa manje vyann m konnen moun te konn manje yo, y ap chache yon lòt bagay. Sa yo depi w manje yo, animal a san cho sa yo, ou riske pou w kontamine. Mwen di moun sa, se moun k al lachas, moun k ap fouye moun yo, bèt sa yo konn kache kò yo nan twou, lè w parèt sou yo, pase tout bèt vin mòde l, l ap mòde w, e lè l mòde w li kontamine w, li potansyèl maladi. Yon lòt moun? Yon lòt moun? Pa gen kesyon? Pitè? Pa gen moun ankò?

e prezantasyon an mwen se tout afè apresye e ti kesyon ke mwen genyen se se pa rapò avèk maladi ki ou di ki ap fè ki kòmanse fè ravaj lan ki se varyòl de senj nèspa? ou ban mwen sentom yo sèt men m ta renmen konnen èske li posib Pou li koze lamò, e si wi, ki kantite mò ke li fè deja? Tande!
Mwen di w konsa, depi moun nan genyen varyòl la ki antre m ba w peryòd denkibasyon l ki konbyen tan l ka fè anvan l antre pou l devlope. Tant moun nan pi malad, li te deja malad deja, li pi fasil pou l antre nan ka grav la. Nan ka grav la, lè sa l pral mande pou mete l sou oksijèn paske l pral gen pwoblèm respiratwa, l pral gen yon pil lòt bagay. Mwen m pa ka di w konbyen moun ki gentan mouri avèk maladi varyòl de senj lan. Si m di w sa, se peche. Ou konprann? Men se yon maladi ki an vwa daparisyon nan peyi Dayiti. Si tout fwa, e poko janm di gen yon ki kote gen yon ka. Ou tande? Son maladi ki yap pale de li. Oswa m di w moun ki syantifik yo, yo mite ba e ba yo. M di w avan l te rele mpox, kounye a yo rele l orthodoxivirose simiens. Ki fè ke yo ka chanje l lanmò a nenpòt moman. E lè yo chanje l, l ap fè plis dega ke jan l te fè l la. Paske lan premye tan yo te jwenn li, yo fè vaksen pou li ki ka O mwen kontwole l men lè maladi a enkontwolab pa vaksinasyon ou vin pa ka fè anyen avè l. Ou konprann? Lè sa l pral mande pou yo fè plis efò nan laboratwa pou yo jwenn yon vaksen pou kontwole maladi a. Men yo mete l sou maladi a siveye. Ok? Yon lòt kesyon? E ok mwen mwen gon kesyon. M ta renmen konnen nan ki ane yo te dekouvri maladi sa a. Te bay li? M pa raple m non. Mwen te di l deja, mwen di premye. Kounye a w fè m reprann kesyon ke m ta pral poze a. Wi, enpòtan. Mwen di se a Dànmak an 1958 yo te jwenn premye ka de varyòl de senj lan ki te rele Mpox. Ok? Mèsi.
Yon lòt moun.

Kole bouch ou ansanm avèl. Se pwoteje. Mèsi. Mèsi. E re. Kès moun ki pi a wo ris nan varyòl de senjan? Moun ki pi fasil ka pran li.

Ok ok Li pa bon bis la Mwen di moun ki nan labo yo se moun yo ki ekspoze Moun ki te es yo Moun ki gen anpil patnè yo Ou konprann se moun sa yo ki ekspoze pou pran maladi a Kounya ok Eske gen vaksen pou moun sa yo? Ok Si moun nan pran vaksen an konbyen rapèl li genyen?